Kouman nou ye se mafou dayiti e zanmi paw m swete ke ou byen e ke video sa li rive jwenn ou an byen whatever kote ou ye nan mond lan kap gade video sa mwen envitew patajel epi pa bliye abone like bay aviw tou nan komantè yo. Semafoudayiti. Nou sou Youtube, nou sou Facebook, nou sou Instagram, nou sou Twitter sou menm non an, MAHFOUD, men l make anba a. Jan nou konnen l, depi kèk syèk, sosyete yo, peyi yo chwazi itilize monè pou yo fè echanj. Avan sa, jan istwa a rakonte l, se te yon sistèm de twokaj kote ke ou ban m kabrit, m ba w mouton. M ba w mouton, ou ban m diri, ensi de suite. Men, nou te rive pa chwazi sistèm monetè lan pou nou rann echanj sa yo efektif. E lè nou di monè, ou wè de ki sa n ap pale, n ap pale de lajan, lajan. Chak peyi gen lajan yo e chak lajan peyi yo, yo gen non yo. Lajan yo, yo sibdivize e yo tout gen non yo, e sibdivize e an fonksyon de valè yo. Gen santim, ou sonje nou menm nou te genyen 50 santim a lepòk ki disparèt, men gen yon inite monetè. Inite monetè lan se grenn kòb nan kòb la. Lè m di grenn kòb nan kòb la, sa vle di lè w di yon dola, w ap wè se inite monetè. Nou tout nou ka wè ki enpòtans yon dola genyen nan kad ekonomi amerikèn nan. E se sou li yo mete anpil logo, e piramid. Lè ki vo a tou ou tou sa a di on dola li gen anpil enpòtans. De menm pou Repiblik Dominikèn tou ki gen peso, nou menm an Ayiti nou gen goud. Sa fè plizyè ane depi ke nou te chwazi nou di bon nou pap sèvi a 5 kòb, nou pap sèvi avèk 50 kòb, te menm gen 25 kòb je kwa. Men nou te gen inite monetè nou an ki se yon goud. Yon goud ki anlè an la ke nou pral wè l, imaj lan, anben gen yon bagay ki vin pase, ke anpil nan nou, nou pa rann nou kont ki enpak, ki retonbe sa genyen sou lavi ekonomik pèp ayisyen an. E se de sa nou pral pale. Depi kèk lane, nou ka remoute jiska 2016 oubyen 2017, kote ke popilasyon ayisyèn nan Pou kont li, chwazi yo di yo pap sèvi a goud. Bon, fò m fon ti istorisite paske nòmalman se pa yon yon dekrè oubyen yon lwa finans ki te sòti sou sa, se pa bank santral peyi an ki te di goud lan pa bon, men nou ka remake depi kèlke tan Wadèvè kote w ale avèk yon goud, machann nan di w li pap pran l nan men w. Men pou listwa e pou laverite, nou vle fè w konnen ke pratik sa li kòmanse nan klas ki pi ba yo. Se machann chabon, se machann dlo, se machann kenèp, se machann labapen ki te kòmanse di anvan yo pap pran goud pou yon rezon ke jiska prezan nou inyore. M pa konnen, men malerezman sa pral gen yon gwo enpak sou kesyon ekonomi peyi an, notamman enflasyon. Anvan ke nou ale pi lwen, fòk nou ta fon ti defini enflasyon an ki se yon ogmantasyon de pri. Men gen plizyè tip denflasyon. Nan kad Ayiti an, ekonomis yo pale de yon enflasyon galopant. Enflasyon galopant lan se lòske pwodui an oubyen pwodui yo yo ogmante a plis ke 2 inite monetè lajan ke w ap sèvi an. Pa egzanp, yon bagay ki t ap vann 10 goud Li tou pase a 15 goud, la nou nan enflasyon galopan. Se yon enflasyon k ap galope tankou yon ti bourik. Jan Ayisyen renmen di, Ayisyen, men rezon ki fè m fè bourik la. Bouse bourik. Se pou m eksplike nan ki nivo ke se menm nou menm ke m te ka di ki swadizan nan mas defavorize an ki itilize dè estrateji oubyen dè teknik san ke nou pa konsyan de sa, m ka oze di sa, nou ap fouye pwòp tou nou pou nou lage tèt nou. Sa ki vin fè ke la an 2010, lè yon pwodui te konn vann 12 goud, anvan li rive 15 goud, yo pase l a 13 goud, e yo pase l a 14 goud. Men pa le fèt ke nou menm ankò nan mas sa nou chwazi nou di nou p ap sèvi a goud, enben sa vin fè ke yon pwodui se annik soti nan 15 goud tonbe nan 25 goud. Se soti nan 10 goud tonbe nan 15 goud. Sa vle di pa le fèt ke nou pa aksepte inite monetè nou an, sa vin fè ke bagay yo y ap moute, y ap moute pa 5 goud, pa 10 goud. E li bon pou gran nèg yo, li pa bon pou nou. E sa ke nou pa konprann. Mwen menm se premye fwa m wè yon pèp nan eta sa. N ap gade la an Repiblik Dominikèn, w achte yon bagay pou 13 peso, ou bay 15 peso, yo ba w 2 peso. Sa vle di jiska prezan, e peso, grenn peso dominiken an, li an sikilasyon. E se pa san rezon ki fè w wè lè w ba yon dominiken 10 peso, ou ba l 13 peso, li pran l pou yon bagay. Paske tout kòb lakay yo gen valè. Men nou te toujou yon pèp ki pa t janm bay lajan lakay nou valè. Se pa mwen k pral di l. W ap wè lè nou gen yon kòb ameriken nan men nou, nou gon, nou gon jan nou plwaye l, si n pa t gen bous n al achte bous pou nou pa chifonnen l, men nou menm, kòb ayisyen an, nou pran l nou plwaye l, nou fè tout sa avè l. Sa di, valè lan, jan m renmen di l, se ou k pou bay tèt ou valè dabò, apre pou moun ba w valè. Enben, se sa ki vin fè ke jounen jodi an la, ou wè pri pwodui yo, y ap kouri tankou avyon, paske nou kraze oubyen nou refize sèvi avèk inite monetè peyi an ki se goud lan. Se domaj ke se konsa nou fè l, men mwen klè, konsekans lan se moun ki pi pòv yo k ap peye l. M ap raple nou ke se ti machann nan lari yo ki te chwazi pa sèvi ak goud anvan. Lè w al nan makèt, yo ba yo goud lan, yo pran l. E lòt bagay ankò m vle nou konnen, èske nou konnen ke pi fò kòb sa yo, Repiblik Dominikèn achte yo, E gon lè ki pral rive menm 5 goud lan nou pap jwenn paske avèk metal kel fèt lan nèg yo fonn li y achtel pa egzanp ou gendwa bay 500 goud an 5 goud a doken epi yo pranl yo fonn li yo fè bijou yo fè sesi yo fè sela epitou ekonomi an ap efondre ekonomi pa yo an ap moute nap kite sòt m kwè sa wi nap oblije kite sòt paske to ou ta. Lè bagay la bon nan mouda nou an nap konprann. M poko wè pèp stupid konsa. Eskizem m pa vin fè moun plezi la. Mwen di bagay la janl ye an. E map mande avèk leta ayisyen pou li pran responsablite l pou l sot on nòt, pou l sot on sikilè menm jan yo te soti sikilè yo te di pa bay moun kòb an dola a, sot on sikilè pou di ke goud yo legal. Goud lan pa ilegal jiskaprezan li se monnen. E mwen menm jou m al achte on kote M bay yon moun 3 goud, m ba w 5 goud an an ti goud ou pa pran l, m ap fin kole dan m nan bagay la apre sa m a wè ki chèf k ap vin arete m nan mwen menm. M p ap nève, s on mesaj m te vle fè pase. E m panse nou menm frè m, sè m yo e ki ki ki ap vann madan sara, pase mwen m se nan mas sa m ye tou, se pa yon pwoblèm m gen avè nou, se jis m te vle di nou s on erè. An nou repran goud yo. An nou fè pwomosyon pou sa. An nou di yo chak grenn goud gen valè yo. Wè si w sanble san mil ti goud, w ap gen san mil goud nan men w. Antouka yon moun ou gon goud ou pa bezwen, ou mèt pote l ba mwen. Se Mafou Dayiti. M renmen nou anpil. E m ta swete pou ke Ogou beni Ayiti.